Nou fenk rantre la a wi. Nou ateri.
Yes.
Nou poze la. Nou poze la. Ok. Nou gentan konn sa vle di la. Misye sou nou.
Hey guys, kòman nou ye? Byenveni sou chanèl la ankò. Mwen se Saksy Baby pou ou menm k ap gade m pou premye fwa. Jodi an se yon lòt jou. Mwen pote yon lòt. Pi bèl video pou nou e nou pral wè aktivite m jodi an epi sa map regle. Kounya la se bagay mwen map retire anndan malèt pou m kapab mete sou men pou m ka jwenn. So na pral wè kijan m mete tout afè m anndan batwou m, sa map sèvi avè l nan figi m. Epi malèt mwen, n ap wè tout sa m pote ok guys. Kle malèt lan m manke bliye li, waw gen yonn nan malèt yo m stil poko ka ouvè. Epi nou pral wè aktivite m ansanm avèk mennaj mwen e Jeff avèk pil lòt moun ok. Ou menm kap gadem kounya la ki poko abòne avèk chanèl la please fè sa pou mwen e ou menm ki deja abòne byenveni mèsi anpil anpil anpil pa bliye pataje avèk zanmiw fanmiy ou tout ras ou nèt pa gad videyo sexy baby pou kò nou. Se premye swarem jodi an still M kapab di jodi an 2 bòt premye avril aswè l ye so yeah rete branche pou nou kapab wè kisa m ap regle pou premye sware m. M pral gen 38 an mennaj mwen deside pou nou fete l yon lòt jan so se konsa n ap fete l. Fete avèk nou ok mèsi guys.

Mèsi
Wi Jeff montre yo Sa se yon fenèt pou n gade deyò Mè esi nou A bouton ye Tout bagay bò isi yo prèske sa a bouton wi Ou sa a pa a bouton ok Ou ou ou Waw waw waw Yes Bel bagay banm montre nou kabann nan montre kabann nan Jeff. Yes sir yes sir sa se kabann. Wouhou yes se fèt mwen se fèt mwen se konsa pou nou fèl. Tout bagay la byen bel mwen renmen la anpil bon bagay. Yes jakouzi anlè a piscine nan anlè a. So nou pral enjoy nou ooh bathroom nan Haa Bgy gentan eee batize bathroom nan li te gen pipi So yeah Nou rantre nan pral wè anpil bèl bagay ok So Nal enjoy nou la kounya Yon bèl pot wouj. Oh fotografè a gentan nan fo manti Jeff e pa lè dòmi l ye
Men Jeff ap kouri dèyè yonn pou l ale Oh my goodness. Gade gade Gade Jeff se mwen ki sipoze ap fè foto wi se fèt mwen wi Tande cheri demen si Dye vle fèt ou an Non pa menm demen samdi Samdi
Fotografe a gentan sou travay wi menn. Bon bagay wi.

Bel ti dekorasyon, bon ti bagay. Bel klozet. Yap fe foto m tande yo toujou move. Em grangou, fo yo chèche manje ban mwen wi. Nou gen yon gwo TV nan chanm nan tou. Bèl pòt wouj nou. Bon ti bay. Yes. Wal fon ti video an lè a bò pou like. Wi, oh, of course. Yes. Mwen pa aswe a non.

Mwen sèvi avèk kle sa, mwen tchwa pou m kapab ouvè li la kounye an. Oh, mwen montre nou kle a. Men ni, se kle sa ak la dan li. M bezwen pran chemiz de nwi m pou m al benyen. Ok, premye sa m fè, m pa ka di l fò non ti moun.

Bon mwen e sa m vin ouvè, se pa la chemise de nuit yo ye non, kounye a m sonje. Men yo pa pa ouvè l non, yo ouvè l, yo brase l byen, yo brase, wè. E pa piye sa k fè m konnen yo ouvè l. Yo te mèt te met kadna ladan l. Yo gen tout konpanyi sa anndan èpòt lan ki pou ouvè kenpòt malèt lan.

Epi pou manje yon bagay, apre sa, m al dòmi. Lè m nan vakans, m pa nan dayèt mwen menm. Moun k ap di m manje anpil yo, sa fè vant mwen gwo a, pa okipe nou ok. Lajan m k ap rete m. Enjoy guys. So, mwen pote yon ti krèm, yon ti vaseline. Pomade, m toujou kote m pase m pase avèk yon eponj paske lè mwen fin fè mès, m fin fè yon salte tankou dlo tonbe la fòk mwen clean li. So m mache avèk sa. Sa se pat m sèvi avèl, colgate sa. Epi m achte yon bwòs tou nèf. pou sa pou m vini kolgad pandan mwen nan vakans sa la se sa m ap use se pwodui sa m ap use pou figi m li vreman bon ok li vreman bon mwen te achte l nan wòs sa se jèl pou m lave figi m epi nou kapab wè figi m bèl figi m vreman bèl Epi se li menm tou ki yon sewòm. So lè m fin lave figi m avèk jèl lan, mwen mete sa kòm krèm. Se yon sewòm li ye pou figi m. Li pou lajounen, li pou nan nwit. Sa se an Spanish, li an angle. Day and night face serum. Ok? So li vrèman bon.

So video map lage pou nou nan moman fèt mwen, mwen nan vakans, se vlog map lage anpil aktivite, sa map regle lajounen, nou kapab wè se avèk Jeff map vire, so pral gen lòt moun nan fèt mwen, nap pase yon bon fèt ansanm ok. So mwen preparem poum al benyen an, m pral rantre andan shawè an, m gentan retire rad sou mwen. Men du wi medam. Li fin benyen lap relax. M pral montre m tou ki fim dèyè. Bon m di nou m poko ka ouvè malèt sa a non pou m pran chemiz de nuit m mesye dam. Gade. Ou wè li? Ou wè kijan l fèmen? M poko ka ouvè l pou m pran chemiz de nuit. Tout chemiz de nuit m preske tout afè m se sou se nan sa l ye wi. M pral montre nou sa m mete.

Well debouye nou paske m gen on pa mwen menm. Ooh e pa ti rèd non. M bezwen al domi so m al domi.
M konnen.
Ahh moun bò kote l la paka domi. Ok m ale. E konsa bò isi an e. Depi yo wè w pa ka pale kreyòl.
Bon, se konsa nou fèmen nwit lan, tande? Wi, wi.
Jeff. A e pa chèf.
A pa chèf non, a on kòmandan sot pote. Yes.
Alright guys, rete branche pou on lòt pi bèl videyo. Rete branche, nou konnen m lage videyo kounya chak madi, chak jedi ok chak madi, chak jedi branche fè zanmi w branche chak madi, chak jedi ok n ap lage yon new videyo.